Èske w konprann? M wè tout bagay. Nèg yo achte nan men Repiblik Dominikèn, fè, siman, anpil nèg nan fè nan peyi a, sonje sa medam mesye, bagay fè sa a, se anpil nèg k ap fè biznis sa a nan peyi a. Epi nèg yo antre nan vann kawotchou, achte plizyè konntenè kawotchou epi vann nan depatman. Nèg yo prèske fin genyen depatman Sant lan nan men yo nèt. Sitou vin gen ensekirite anndan Kwadèboukè, moun yo prèske pa moute ankò. Vin gen sekirite Pòtoprens, moun yo vin di ke mwen menm m pap sot Plato Santral pou m ap moute Pòtoprens. Pa bliye zòn Hinche, zòn sa yo sef. Polisye anndan Hinche di w yo prèske pa gen travay pou yo fè. Tout moun se plezi yo yap pran, yo preske pa gen travay pou yo fè ankò. Men sa nèg yo di m anndan ench. Pa bliye lè wap pale de sant, gen ench anndan, genyen sèkalasous anndan, genyen tomond, genyen ki bò sa ankò, wout Rony Celestin te vòlè lajan nèt la, plen kote anndan Plato Santral. Gen kote Wilho Joseph soti Mayisad la, plen kote. Ebyen nèg sa yo vann fè, nèg sa yo vann siman, nèg yo pil konntenè kawoutchou nèg yo vin kòmande kounye a vann tout depateman an, moun nan depateman an vle pa al achte nan men boujwa Pòtoprens ankò. Men kote konplo pou vann nèg yo soti. Se la inè, dezè, twazè di maten, dcpj pral antre kay nèg yo, sezi ou, ouvè kòf, kofrefò nèg yo, pran pil lajan ameriken, biznis nèg yo, Epi yo prezante yo wi yo gen 300 dola. E sesi se pa pou la premyè fwa. Fòk gen 10 moun pou pi piti ke krim jounen jodi a sou kesyon dcpj t antre lakay yo ki te pran 10 mil dola yo yo pa janm jwenn ni. Nèg ki te sere kòb maryaj yo dcpj pran l. Gen nèg ki di ke yo gen materyèl bagay chèn yo. Dcpj pran bagay sa yo, lèm di dcpj ajan yo, paske enstitisyon an pap janm antre nan radòt sa yo, map pale de nèg dwèt long ki nan operasyon yo. Depi w bezwen operasyon pou w al batay kont bandi, tout nèg nan dcpj ap rale dèyè yo. Men depi w bezwen se operasyon al fouye kay moun, anverite ou mèt pa mèt, map ta di w gen nèg kriye yap kriye si w pa met prezan pou yo. E pou bezwen, tande sa byen Ti John, fè travay ou Ti John. E pou bezwen, operasyon anndan dcpj pou al trake bandi. Li mèt te la kwadèboukè, tout nèg rale dèyè yo. Menm non yo pa vle ret sou lis. Men depi ke se pou al fouye kay moun, al fè pèkizisyon, anverite, si w pa mèt non nèg pou travay, pou operasyon sa yo. Nèg yo ka kriye devan dlo nan zye. Se John Gorlem Morvan ki pale avè m. Eklatman sosyal la fèt kanmenm. E lè apse sa pete nan vizaj yo m ap mande èske y ap gen enfimyè? Èske y ap gen doktè? Èske y ap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre pou reponn a tan dapse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase! Nou pa ka rale jan l ye la a. Mesye o! Kounye a mesye! Kounye a nèg andeyò, nèg sa yo pa nan politik. Nèg la gen ti biznis li ap fè. Nèg andeyò konn pran responsabilite pou l pral antre nan fè nan fè zam sot nan lòt peyi vin antre vin antre Ayiti. Bon mesye lè n pran plezi pou n te met dosye sa a sou nèg yo, kounye a si pa t gen moun ki te kanpe pou yo la a, nou ta pral foure nèg sa yo anndan penitansye, nèg sa yo ta pral fè nèg sa yo nou t ap fin a karyè yo pou plezi pou n ka fè milat plezi, pou n ka fè nèg k ap vann siman a fè anlè a plezi. Mesye fòk gen nèg nwè rich e byen rich nan peyi a paske se nèg nwè menm ki pou rich pou ti nèg nwè anba menm ka manje m pap pale de nèg kap fè kòb nan dwòg nèg nan politik yo ki itilize machin leta kap fè kòb nan dwòg kap blanchi lajan non m pap pale de nèg sa yo. Map pale de ti nèg nwè lè w gen kòb ou fè ponp gazolin menm jan avèk nèg yo. Map mande de twa vwazen k gen lajan met kòb ansanm pou n fè makèt nou paske se pratik depi nèg gen makèt ou pa nèg ki milat yap touye w la fòk bagay sa kanpe fòk gen nèg nwè k gen makèt li pou makèt li rete la pou nèg la viv nan peyi a. Èske w konprann? Sa e sa yo nap chèche nan peyi a. Fòk gen de twa nèg nwè ki ka vin envesti nan peyi a pou yo met de twa nèg de twa nèg nwè met ansanm pou yo met lajan ansanm pou yo fè biznis ansanm pou chak gen aksyon pa yo paske se nèg nwè ki konn mizè nèg nwè tande e pa e pa san rezon Dessalines te vle pa kite nèg blan sa yo sou bò kot moun opresè sa yo bò kot moun menm paske menm menm marye Desalin te pè pou n pat marye avèk moun sa yo. Paske rete, rete, rete menm kote ak moun sa yo, viv ak moun sa yo, se deja yon pyèj. Yon nèg te mèt ap viv nan nenpòt bèl katye aletranje. Mande l si e la l santi l taye vre. Tande sa m di nou la byen. Nenpòt nèg te mèt ap viv nan nenpòt kèl katye aletranje. Plezil fòl ta tande yon ti mo de twa ti mo kreyòl ap pase nan lari a se kreyòl kap pale plezil avanl dòmi fòl ta tande yon vye son woutoutoutoutout bagay ayiti fòl ta tande yon de chyen kap jape lèsa lap santi yon lòt bagay kèlkeswa ayisyen ou konprann. Kraze biznis ti nèg nwè pou renye biznis nèg Pòtoprens. Se poutèt sam map di komisè Fleury, dayè tout moun pale byen de komisè Fleury. Tout moun nèt nan yon pòs m fè m gad kòmantè yo, tout moun pale byen de li. Yo di son nèg ki tankou yon pastè. Se pa nèg ki fè moun, se pa nèg kap fè moun mal. Nèg sa se kòpòtman tankou yon pastè li ye wi tèlman l saj. Se sa m te wè nan kòmantè yo. Enben komisè okipe nèg pòtoprens kap fè djòl, kap fè djòb sal pou nèg kap vann fè, pou nèg kap vann siman, pou boulos anlè a avèk, avèk, avèk nèg apèd yo lòt, lòt, lòt, lòt gang koulè yo ki anlè a. Se kraze yo bezwen kraze ti mesye nèg nwè sa yo ki anpeche yo gen kontwòl Beladè ki anpeche yo pran yo e sèl yo ki mèt nan plato santral konprann fòk nèg nwè yo antre kòb tou pou kòb nèg grimo yo. ap desann paske nèg sa yo lè yo gen kòb yo pa fè anyen pou syans imèn lè nèg sa yo gen kòb ou pa tande ke ou pa janm tande yon ti yon 10 timoun nwè nan peyi a ki pa ka al lekòl nèg sa yo peye lekòl pou yo tout lajan nap bay Boulos yo tout lajan nap bay Dimitri Vorb yo tout lajan leta ayisyen lage nan pòch apèd yo tout lajan nou lage nan men nan men nan men tout tout mafya sa yo. Al poze tèt nou kesyon, di konbyen timoun nwa nou wè ki pa ka antre nan inivèsite, nou tande nèg sa yo te peye pou yo. Bon, poze tèt nou kesyon, konbyen ti jèn ki loreya nan chak depateman nan peyi a nan filo, epi ou tande inivèsite yo se Boulos k ap peye yo. Ou tande inivèsite yo se APED k ap peye yo. Paske li gen dwa se pitit yon pòv ki loreya. paske Bondye ba nou entèlijans enben al kot nèg beladè sa yo 90 pousan moun ki relem se moun nèg sa yap peye lekòl pou yo wi 90 pousan moun ki relem nan beladè oubyen nèg ki nan inivèsite pòtoprens. Hein! Se moun nèg sa yo responsab ki peye kay yo, peye tout bagay pou yo Pòtoprens. Nèg milat sa yo kòb yo ki ba yo bagay yo se pa Lèzetazini yo voye yo ankò? Se pa dil a gran nèg parèy yo sèlman yo konn bay, yo konn bay, yo konn ede pòv? Pou sa n'ap di komisè Fleury, menm dosye sa si nou pa, si nou pa vle klasel san swit, Retire nèg la nan lopital kote nou mete l la dè demen, voye l lakay li, avoka misye yo tou mande yon liberasyon pwovizwa pou nèg la tounen nan biznis li paske l gen kay, li gen biznis, li pa ka mawon pou nèg la libere pou l al fè wout li lakay li pou l al pran swen tèt li nan klinik prive pou l peye pou yo ranje pye l ba li. Nou wè pou jèn gason pye l kase nan operasyon nou si e isit la Canada nou kase pye nèg la nèg sa pat gen lajan l patap fè sou leta sa la non e sèt kesyon medam mesye vagabon politik oubyen vagabon milat ki nan peyi sa ap itilize dcpj pou al bay moun presyon fò pratik sa fini nan peyi a. Se yon pratik fòl fini. Paske twòp nèg viktim avèk bagay dcpj sa. Twòp nèg viktim avèk operasyon polisye dcpj san jij de pè. Debake anndan lakay ou debalize. Twòp nèg nwè viktim. Epi poko janm gon nèg aprè lè Ramo Normil te la ki te debake pa kay patnè k t ap netwaye zam ki gen pil bagay zam anndan lakay li. Ou pap janm jwenn nèg ankò ki debake ki vin fè bagay sa yo. Ou konprann? Ramo Normil se li ki pran nèg ki te nan ki te nan kidnaping nèg Moscosso a. Se Ramo Normil ki pran lòt nèg milat ankò ki te nan a pil zam ki gen ki te gen kote bagay zam li an te ye menm nan. Ki nèg sa rele ankò m bliye non nèg sa yo. Kola m bliye non nèg sa yo. Konprann? Misye sèlman ki te gen testikil sou sa. Paske tout gwo chèf nou genyen, plizyè makèt, yo gen bon dacha. Tout nèg ki gwo chèf nan lapolis, yo gen bon dacha. Yon seri de radòt vye makèt nèg swadizan milat nan bagay. Nenpòt kèl politisyen ki gen non gwo. Vye bon dacha yo nan men yo pou yo mache achte le samdi voye madanm yo al fè makèt. Nèg sa yo entouchab. M tap di nou to ou k rele Lakou a. Ni Lakou, ni lòt patnè ki te nan kidnaping nan, se misye ki arete tout. Ki arete tout. Pandan se tan map di sa mesye, Jan nèg ki dedan kidnaping nan rele ankò mèdanm mesye e pa lakou sa Ramo te pran nan zam nan non Grant lè lè nèg la rive pou nou lagel tou fò nou lagel paske a letranje ou wè Guy Philippe la li pran nan zizirit li pral lage lè ya rive poul lage yap lagel e menm jan tou lè Brant lè lè Brant la rive poul lage fò nou liberel pa fè nèg abi misye misye te te pansel tap fò kou kidnaping li pase. Nou pran kle nou bal prizon lè lè yo kondanel m pa konn si se aprè 18 tan nou te bali oubyen 15 ans lè lè a rive fòk nou liberel eswa nou te bal bwa kale nèt men depi nou fin bal prizon lè lè a lè lè pal la rive fòn voyel lakay li. Konprann? Yo di Manda Venita se youn e youn nan prizonye k pi saj wi Brant. Li pa janm derespekte moun. Jou l lap tann ki pou rive. M pa konn si aprè 5 an, m pa konn si aprè 7 an, men youn nan prizonye k plis respekte moun. Brant ki t gen pi bon konpòteman. Èske w konprann? Ki gen pi bon konpòteman. Men se t on dosye gran nèg ak gran nèg. Degaje. Èske w konprann? Mwen ap tann yo gen dam mesye. Map tann pou mwen maken nan anndan lakay. E avantyè mte bay nèg sa yo yon konsèy fòk yo tou prann yo ekril. Si yo pa gen pwofesyonèl pou yo cheke pwofesyonèl ki aprann moute plan pou jere sa pou yo. Belader mesye met yon makèt nan belader li gen dwa pa yon gwo gwo makèt menm jan pa boulos yo men mete le nesesè anndan yo nou 3 frè si nou ka gen 3 ponp gazolin nou ka gon makèt tou kontinye mete kfm makèt. N ap vann seriz, n ap vann sitwon, n ap chèche, lè sa peyizan ki beladè la pral aranje l pou l fè sitwon, n ap achte sitwon, n ap achte zaboka nan men yo, nou menm n ap mete yo anndan, n ap vann, n ap vann makawoni, n ap vann tout bagay, menm jan ak makèt Pòtoprens, pou n fè yon bagay danvègi pou moun andeyò yo. Ou konprann? Moun pa ka pral sot Beladè pral fè makèt jis anndan Santo Domingo e derespektan. Si nou kòmanse gen ti lajan nou, aranje nou. Aranje nou! Misye di Brent pa penitanse. Penitanse Brent ye monchè. Bon m di w ou di m non. Aranje nou. E n ap mande jistis nan Mibalè. N ap mande avoka nan Mibalè. Nou wè sa w abi yo fè nèg yo. Pa chita pou anmède nèg yo pou ba nou lajan. Nap mande jij anndan mibalè pa anmède nèg yo pou ba nou lajan libere nèg la pou lal lakay li fòn trase egzanp tou sou nèg kap fè moun abi nan peyi a nèg ki gen kapasite pou yo itilize dcpj kont moun nap mande nou poun libere nèg la libere ti jèn nan poul tounen nan biznis li se sal dwe ye. Konprann? Sa k fè m plezi sèke yo voye misye nan jiridiksyon l. Se sa sèlman ki plis enpòtan. Nenpòt komisè di gouvèneman, nenpòt jij k al fè djòb sal Edmond Supplice Beauzile oubyen k al fè djòb sal nèg ki milat nan Pòtoprens ki ap anpeche nèg yo vann nan depateman w, m ap garanti w M ka ekri, ou mèt ekri swa nwa su blan, nenpòt nèg ki nan lajistis la, k al fè nèg sa yo, kòm inosan, peye pou koupab. Pou lè vrè bandi nan Pòtoprens, k ap fè menm biznis a nèg yo, ke nèg yo ap vann tout depateman an, yo anpeche nèg sa yo fè pil lajan. Jij sa a oubyen komisè di gouvèneman sa a, pa panse w ap sètifye. nan pwochèn sètifikasyon yo. Sonje sa m te di n. Si n ap okipe yon jij dosye nan men n oubyen komisè di gouvèneman, n ap okipe kout fil k ap sot Pòtoprens, k ap vin ofri nou lò ak dyaman pou kloure nèg sa yo pou yo nou ka kraze biznis yo nan Beladè. Nou mèt kwè nan sa m di nou an nou pap sètifye nan pwochèn sètifikasyon CSPJ yo paske dosye a pap mouri e map konn sak pase a kot kòb la ye nou resevwa l map konnen pa gen anyen m pap konnen e dosye a ou pa wè sa Guy Lafontant ap di m tande lavwa pa m kap di yon gwo chèf lè frè m nan nan prizon an. Yo fè gwo chèf la fèm ret sou lin nan m tande m tande l kap di gwo chèf la konsa m tande l kap di morvan a tete k fin avèm wi an morvan a tete fin avèm pou m ta jwenn frè l rive bò kote m epi mwen pou m pa ta voye pou m pa ta pou m pa ta pou m ta kite l pou m ta libere l mwen e morvan a tete k fèm pase ti fye wi an pou morvan a tete fèm sa yo fèm nan la. Epi pou fè nèg la vin kote m epi pou m ta libere l? An verite, koreksyonèl ki pou lage l e pa mwen menm. E pa mwen menm. Konsa, m tande l ap di. Epi m di misye, gad kòman misye fini tèt li non. Ou konprann? M di gad kòman misye fini tèt li. Misye pa konn ak ki, m di misye pa konn ak ki moun l ap batay la. Djòl kòlè m mò menm. Epi m moutre misye. Lal fè nèg li yo ap tire moutre l on cha blende debake penitansye vin chèche frè m nan sou pouvwa l la moutre l on cha blende debake du jamais vu epi m di misye se fini pou li l pap komisè du gouvernement nan peyi sa ankò. Ou panse minis jistis ta pral kenbe w pandan se tan John Colem Morvan asosye w a tout dezòd, tout deriv, tout vòl wap fè e li k asepte w? Ou panse ke l pral asepte? Li pa gen pitit, li pa gen madanm, li pa gen mari? Li pral asepte djab sa a ret kanpe nèt nan kò l poutèt ou menm? Non, l ap flòch ou bòs, li flòch ou tankou lè moun flòch twalèt. Kounye a kote w? Kote w ou paka vin sou moun. Menm nan radyo w pa pase yon ti kote ou fèmen kote ou tou pè tou. Paske w pè bwa kale. E w tap pran bwa kale a vre wi tonton. Ase w ap batay avèk yon move bèt. Ou tande bòs. M imilye w, m moutre w ou pa anyen ditou pandan w panse w te sou pouvwa w. Enbesil. Eklateman sosyal la.